Nèg nan rele m mal pou yon bagay n ap vin rele sou mwen. Kounye a la, sa k pase w la? Sa w ap di l lan mal fèt. M pa kwè gen yon danje Debò te ka renmen sa. Depi l te vin nan baz mwen menm, m si pa twonp m pa renmen fòm figi nèg sa nan baz. Non, e li menm nan n twè moun n ap pase nan lari a konnen nan yon penti pou l foure nan baz. Mwen menm, humm, fòm li voye m. M pwale. La fanm nèg la nan kout nan pint li menm pou wèl pase pou wèl nan baz radòt kwè. Konnen epa apa dew pat lakay mwen bay fè a mete sa akote ou konnen lakay mwen toujou gen bon an frè. Yes se sam bezwen Sarah se sam bezwen men banm diw banm esplike w bagay la pou w ka konprann nèg mwen an Ayiti m te nan baz nan baz ou konenm 5 wi. Ou tande pale de li? Misye dan di. Ou konnen li dan di. Baz li a fò. Li fò anpil. Men ou konnen nou menm nou abitye lontan. Bon se pou sa li konn sa deja. Ok nou chanje tanperaman an. Ti bay nou pa nan bay pale anpil ankò. Mwa fò nou sipoze fon sèl. Misye te banm. Yon ti kraze bayi kenbe nan menm. Misye voyem depi laviw pastè. Si w ka jwenn danje debò jodi a se pou w di gremesi pastè a apre Bondye a ki nan syèl la. E sak pase menm dim non sak pase apre sa sak pase. Ou konnen m paka baw manti sa. Sak pase m te gon ti ti zazave nou te bras yon bay ansanm men m te gon ti yon 2000 dola konsa pou m te bal m te fin gon pwoblèm mwen kraze l. Yo danje sa cho.
Sak gen la piti. Sak gen la menm. Kòman li ye. Yo la m pou lòp sou w la m pa sou anyen non papa. Sak gen ou pa sou anyen menm.
A monchè bon dil la monchè dil nou te fè a monchè ou pa janm jere m non. Yow fout kate sanm la epi ti menn yow ou konnen manman mouri menn yon ti kraze kò konsa menn deja gate blòd wap bay yon pakèt radòt la menn
yow banm di yon bagay menn ou wè ti jounal mwen jwenn avèm ou fout mandem kòb sa ankò map fout ou de bal vle menn
yow lage menn lage blòd map rive sou ou map rive sou ou tande ou konn sak te bèl la deja.
Li ta fout lon bal nan tèt li menn oh non menn piti ap fout bay on pakèt tenten la m deja tou razè la menn piti ap gate sanm la eh shet menn banm leve la menn nan game la che gate sanm wi. Nèvem tou wi. Konbyen kòb ou dwe li menm? 2000 dola, 2000 dola.
Desann zam nan map peye. Non pa pou bay, wap pran bagay nan desann zam nan.

Kisa piti sa tray ou baz. Kont se sa pa manke babou moun nou frè. 2000 dola ameriken. Jan w wè l la sa. Jan w wè l la. Bye bye. Konsa.
Men sa w konnen k pase wè. Non sa.
Non ee. Ee tann tann tann. Ee kanpe la.
Depi w konnen ke. Desann menm. Pa fè kaka la non. Depi w konnen w konnen ke w vin pase may sou mwen pou ka vin blo m papa. Ou konn sa l ye deja. Ou trayi. Dlo kò ap benyen kò, ou konn sa l ye deja. Pa gen sa, bon ou konnen m pa t kite baz la, e paske ou pa t la e sa k fè m te soti. Ou konprann sa m di w la? Kounye a ou vini n ap repliye, kisa k pase w la bèl moun? Repliye? Desann non papa m, m pa nan bagay sa tande, m kwè. Bay respè a. Ap, Veo, m, oke. Kisa w vle di la kounye a? M pa fè w konfyans baz, m pa fè w konfyans. M pa konfyans sou ankò.
Ou te banm do, ou te banm do. Pran respè an mèt. Kenbe nan m ou pa apa. Pran l. Kenbe l fre.
Met bagay nan men m. Met bagay nan m ou. M pral ba w bagay, tande. M pral ba w bagay. Ou wè sa? Sa w wè? Tou nèf, sa w wè?
Sa tcheke. Eske m pa t di w m gen bagay nan men m?
Non m konnen son moun.

Humm jan w tande a wi. M sezi. Epa m tande w di yo pot fout lajan nan men pastè a. Pastè a li menm ki bay lajan ak men l paske li te sot pran lajan lamisyon pou l t al pou l al depoze nan bank asosyasyon an men kòb sa se te pou l okipe pou l ede timoun tande timoun ki pa al lekòl timoun ki lage nan lari a w konnen se devwa pastè a pou l ta fè sa kounye a l al jwenn 2 jenòm k ap goumen yon ap yo ap rale zam len anvi tiye lòt pou lajan

Men se pa li menm yo tap tiye a mpanse li pa ta dwe bay kob la bon li di mi pa vle wè Men ok ok ok an palan de sa Koman ou fè konnen pastè bay depoze lajan nan nan bank la mtande yo jis esplike oh se pastè se li yo te voye tiye koman sa se fè mpa konprann. Humm bagay sa mande reflechi wi. Wi pitit. Sa w konnen pase. Se w k ap di m pa ka konnen? E menm moun ki ta pral tire pastè a. Se li menm menm pastè sove a wi. Pandan yo 2 ap goumen lòt la ap Youn dwe youn on kòb. Men moun ki t ap tiye pastè a se li k dwe lòt la lajan epi Poutan se li menm pastè sove, se lè lòt jenòm nan ale pastè a peye kòb la pou li, kounye a lap eksplike pastè a se voye yo te voye tiye l. Men poukisa yo voye tiye l? Aucune idée.
Bondye sèl ki konnen poukisa yo te voye tiye l. Yon kesyon m te bliye mande pastè a, èske patnè a pa di l poukisa yo te voye tiye l?
Di yon koze.

Ou kwè nan lapriyè men m di w. Bondye ka chanje l si l ta gon ide pou m fè mal, fè nou mal. Ou wè ti dam sa menm? Ou wè jodi jodi konbyen? Jodi a. On jou konsa w ap chita o kanape sa w ap reflechi. Ou ap di mwen menm mwen m pèdi w sa. Ou wè ti dam sak la? Mwen tèlman jwe m wè san m pale avè l. M pa pral chita alò. Sanba la vle ditou ditou ditou. Men cheri se kretyen nou ye ou pa ka nan dison ou pale ak moun se priye nap priye se pou priye si bondye pou bondye montrew kisa yon moun ka fè epi pou bondye kapab chanje lavil. Wè sa e bon li ye frè. Bon an e bagay ki sot lòt bò ou wè sa depi ou limenl la ou wèl Ohh sa ou wè Sa nòmal anpil Ou wè depi ou limenl la ou flash el anba a ki bagay desann sa. Ahh ou pa bezwen fè show. Pap gen bagay papa. Ou fò. Ou konnen bagay yo deja. Kolòn ret kolòn papa. Poze son, poze may ou. Pral gen bagay. On a la nou solid. Nap jwe tout bagay nòmal. Men sa nou ta toujou rete. Pou rete a mwen menm rete a ou menm. Ou deja konn sa li ye deja. M pat janm fè w pa mwen menm. M te toujou la.
Epi konn sa li ankò?
Bab mwen, e baz mwen an kounye a gon lòt chanjman. Tou 2 nwa.
Sa tcheke nèt wi. Tou 2 nwa. Depi ou pa nwa ou pa la. Pa en cho. Tande m tou lage ou pa fè m lage pye m ou fè si donksyon ki te fè m vin la wi. Gen bagay m pral regle la. Veo nan lari a.
Veo tou papa. Lari a danje. Dakò.
Ok. Sa nou bay nan menm la menn. La. Nèga Ooh M5 Chanje boudaw gason anba bal Banm deplasem kraze baz Pastè sa se papa mwen menm
Kèt menn Se pa ton relem nan telefòn la li dim konsa Danjide bo ap remèt zam.

ki pa fèt sans ou konnen menm lè mwa vòte konn ak gen ti bri m pa gen panse mal pou ou se bòs la ki te vini konprann jan misye tap bat boundal bay li te sipoze rive sou mwen ah m pat janm panse ti bagay yo tap konsa non. Gen bagay ou pa konnen se mwen ki pou ta esplike w men m pap gen tan pou m fè sa Ayiti m vle fè bay yo yon lòt fason map fè yo nan fason pam konprann sa m di w la map remèt zam

Wi m dakò nan sa. Men se si moun nan ta ale legliz li te aprann tout bagay. Men se nou menm ki pou fè etid avèl poul ka ale legliz poul vin yon moun tankou nou menm. Se pa di map fè diskisyon. M ka poze yon kesyon menm? Map tande w. Konbyen pitit fi w genyen?
Yon sèl pitit. Li a vre?
Non se 2. Paske janm wè ou sèvi ak bòn nan fwa di m wè se 2 li ye. Enben pa li pa bòn li son serveuse. Sa pa di anyen l te ka pitit mwen. Se yon jèn demwazèl li ye tou. Li te te ka pitit mwen. Ou wè sa? M bay pale avèk papi. M bay m bay fè l wè rezon an. Ou pa konprann sa m bezwen. Ou wè jodi a m ap leve pito la. Pou yon jou gen pou chita kote w wè m ye la. Ou wè m wè m e plas mwen.
Gade Lidiana fè dout sou mwen M gon plan Fòm ta soti touswit la M al kote Nadia poum di Nadia moun yo gentan gon dout sou mwen M pral di yo met yo rapid pou nou pran moun yo grenn pa grenn si nou pa fè sa mwen m pap nan cho pou moun yo kap nan cho pou tèt yo Map toujou di m toujou al legliz men m ka pa ou non pastè kote m mache a.

Pastè soti menm li pa janm retounen m pa konnen Bidiana pa vle wè tifi a m pa konnen poukisa m pa kwè se li ki te ka fè konplo pou yo te kidnape pastè a men gras Bondye pastè pa gen anyen.
Am gen bagay nan menm la. Kòmanse gen bagay la, kòmanse gen machandiz rantre la. He ha. Gen bagay nan kay la. Banm rele Tizo, banm rele Tizo. Am gen kèk tan la m pa tande misye nan baz la, banm rele l.

Fòke laka la m pa san van. E tou sil nan baz tou la relem ma tounen vin nan baz.
Izo papa sak genyen. A ou dwe wè kiyès ye papa sara. Apa a pase pranm pase pranm nan baz la papa nou gen bagay pou n regle yo tande. Gen bagay pou n jere la.

Jodi a la mwen reyini nou la Pou ki sa mwen reyini nou Mwen gon bòs Bòs lan toutan l ap pale li bezwen moun nan baz ou se baz lan manke moun Men ou konnen li te rele m nan telefòn li di m li pap la So li gen pou l pati men li poko pati non li la Li di m li bezwen moun nan baz mennen nou nan baz Gen pou m reprezante nou patron an la anvan l pati. Anvi rekonèt li wi bòs la. Tande sa m di nou. Aprè bòs lan, se mwen ki vini dèyè pòs lan. Sa vle di tout sekrè pòs lan e nan menm yo ye. Epi tou, fòk nou mache sou lòd li. Sa m di nou, se sa pou nou fè. M gen yon ti dam la ki pral vin kote m talè a. Talè konsa la, ti dam nan vin kote m. Bon, nou poko bezwen konn konbe kòb n ap travay. M bay pwoblèm. Depi nou akonpli misyon nou byen.

Pase si nou fon kaka e nou ka pwèl mwen m pale nou pase apre bòs lan e mwen t vin dèyè bòs lan bòs lan gen poul pati la bòs lan e diaspora li ye li gen poul pati tout bagay nan menm li yo pral ye tout dil ki pral fèt sou beton an la e nan menm li pral ye ok pa gen pwoblèm pase m gon baz mwen la ki pral vin kotem nan kounya la map tann li la.

Vidiana pale anpil de bagay sa men m pa fin dakò avèl nan men fòm pale ak pastè pastè sòti twòp fòl fè yon repoze lakay la pou nou kapab priye pou nou fè jèn pou nou mande Bondye direksyon paske avèk pouvwa lapriyè pa gen anyen ki pa ka pa gen chèn ki pap kase. Si pastè sòti vrèman. Nou pa gen moun la ki pou ta di moun pastè sòti nan la ri. Koman yo fè al siveye pastè jis li anvi tiyel. Men mèsi Bondye ou te ban nou direksyon pou nou te priyew pou kelkeswa sa kap rive nou. Pou ou te mete baryè. Si se pat gras lapriyè kounya la m pa tap gen pastè la map tann li vini pou nou kapab fè yon priyè andan kay la fè jèn jis pita na panse de sèvant lan petèt Bondye ka chanjel sil ta gen move ide nan tèt li.

So ou ta deja mouri. Nan men nap mache sou yo. Pale chalè nou. Pòs la sal ou anpil wi. Ou konn kiyès ki sa a deja. Èske ou pa konn kiyès m ye. Mete mete bagay la nan papa. Tizo. Ou wè banm di ou wè tout moun pral bay bagay nan men ou la. Konsidere l tankou se chouchoun nou bouboun nou. M pa vle konnen sa l ye a. Ou tande sa m di a. Sa e ken ou. Pa janm mache san li.

M pa konnen si bòs la gentan fin ban nou tout prensip li yo. M deja konnen m te nan kan M5. M5 trayi nou. Kounye a nou gen advèsè anfas nou e poutèt sa bòs la fè tout sa l konnen pou l fè nèt. Li sakrifye vi l pou l mete bagay nan men nou. Epi m konnen lè nou trayi ou t ap wè l wi. Tizo, m konnen w deja. Ki pa chalè bòs la? Bòs la kisa k ap fèt?
Mesye li gen bagay li fè wout sa m renmen l non m pa fè wout la non paske manman m te di m la ri a danje piga m fè pou gen m mache e m paka chita chita pa bay ban m fouti poze m la tande se li gen bagay li fè wout mwen m renmen l non pou m wout anlè a la. Bon kijan m ka fè chita pa plas mesye ooh gade lavi bon m pa konn ki reyaksyon m ta fè mesye m pa ka chita lakay vre fò m mache pou m bwase banm reflechi m la tou tande banm reflechi.